Bonjou bonswa tout moun se zanmi paw la lovesanta ki tounen avèk yon nouvo video pou ou jan nou te di w deja nou toujou vle mete w update avan nou kòmanse si w poko abòne a chanèl la fè sa kounya lage yon like and kite yon kòmantè aprè pou di sa w panse de relasyon widiana kounya ansanm avèk jenòm sa èske lanmou sa te la depi lè jan te la oubyen se aprè jan fin mouri m pral lage w avèk video a guys pou nou swiv. Apa gen bò tou? Hehe! Je n ap gade a guys, mwen menm mwen vreman pa ka konprann bagay sa. Eske nèg la te la depi lè Jean te la? Ok, m pa ka di non paske majorite ti jèn kounye a si w wè yo fè madan papa se ke yo gen bon mennaj yo. Pèmèt mwen di sa, humm. Widiana tèt chaje. Gen yon seri de koze papa, si w pa vle pran kou twò cho pa fouye bouch ou twò fon ladann guys. Moun ki pa pè chay yo kite kòmantè pa nou anba pou Widiana sèlman pa di vye mo paske nou gentan wè tout bagay klè. Tout lè Widiana t ap fè ti videyo sa yo se ansanm avèk Bee ke li te ye. Ansanm avèk mennaj li pandan se tan ke mari l. Potko gen anpil tan mouri, nèg la poko menm gen 2 mwa mouri, kisa nou panse? Eske son bon ide? M ka konprann, Widiana son bèl fanm ok, li byen kanpe, tout sa yo se video l tap fè. Video l tap fè sou mò a. Men Widiana ou raz anpil pèmèt mwen diw sa ma chérie. Ou raz anpil. Jean te konn fè tout bagay pou ou se te mariw fiyansew ok ou te diw kew renmenl anpil and then li menm tou li te pwouve kel te renmen w paske li te fè yon gwo tatou li te make non w sou li Widiana an gran jan ok menm kel pat ko konnen sil te tonbe nan dlo kounya la se pa sa pou wap remèt moun nan mouri kite do nèg la repoze anpè. Woyy m pa gen mennaj diw sa hehey wi zara pa gen mennaj li sèl mezanmi li sèl men nèg la dèyèl la nou te ka panse se manti map ba nou guys si sa se ta yon bòz ankò wi zara mèt tou pran kòd li pann tèt li paske ayisyen pap pran sa nan men w ma chérie sa se verite ok sa se verite m pa wè poukisa wouch m pa ka pale nan koze sa yo twòp paske. Gon seri de koze lè w wè yo se bouch pe pou rete guys. Ou pa dwe pale anpil, sa se koup 2 ti jèn, se plas jan k pat la. M pral kite nou trè bito avèk videyo yo and then avèk kòmantè yo, avèk tou m pral kite nou avèk screenshot kote lè mari a te mouri Fednaelle t ap di kòdeleyans bagay sa yo ok. Se te 8 avril. Gade foto bel lanmou ki tap tonbe. Kilè pou fanm sa te gentan renmen ansanm avèk nèg sa la si pat gen yon relasyon depi dat avan yon mwa pou te gentan gen afiche hehey pou te gentan gen afiche tout bagay sa yo tout foto sa yo kilè yo gentan fèt menm hehey koka tou chaje koka tou humm ahh. M pa janm sezi konsa. Men Rizana ou fè bagay la twò klè. Fanmi Jan ap gade w, tout moun ap gade w, ou te montre ou te renmen Jan, e pa konsa. Lè moun antre nan koze nan ap di moun sesi se lòt bon ou bal gade nan kòmantè pou nou wè ki jan l ap joure yon moun ki fè move kòmantè anba videyo l yo. Men se pa konsa ma chérie. Si w bezwen respè se bay tèt ou respè. Depi w lage vi prive w nan lari y ap sal ou ok. Men screenshot yo guys. Men screenshot yo gade. Se te yon mari, yon papa, yon frè, yon zanmi, yon Widiana m pap ka di yo pran kouraj pase paske mwen pa ka kwè fiyèl mwen ale. Se te 8, nou ka poz li, se te 8 avril. Men kòmantè yo, men kòmantè yo guys. Stop li li pou nou kapab gade kòmantè yo paske m toujou vle mete nou update ki fè m pase lakay nou kounya la. Bye!